Jodi a mwen vini avèk yon lòt ti videyo pou nou. Videyo jodi a nou pral pale sou moun ki toujou ap kritike moun. Sou kritik. Nou pral pale de kritik. Lè moun toujou ap kritike moun. Mwen di tout moun mèsi ki deja abone avèk chanèl la. Yon gran mèsi. Mèsi, mèsi pou moun ki pral abone yo. Map di yo bienvenue bienvenue bienvenue pa bliye pataje share lak yon like si w renmen video a jodi a nou pral pale de kritik konsènan de moun ki toujou ap kritike moun yo ki toujou panse yo plis pase yon lòt pa gen moun ki plis pase lòt ok pa gen yon moun ki plis pase yon lòt sispann kritike. kritike yon moun ka pote yon bagay pozitif. Wi, jodi a se sou kritik nou pral pale. Konsènan de moun ki toujou, ki youtubè ki ap fè videyo yo, ou toujou tande moun yo ap toujou di konsa, ki tèl moun ki te di yo tèl bagay, gen yon moun ki te voye, nou oblije stop avèk bagay sa. Paske moun nan vini, gon bagay kanmenm w ap jwenn nan videyo ke l pote ba ou yo. Ou pa ka di m konsa. tann dat wap gade video moun nan tout sal fè a oubyen tout sal di yo ou pa gon pwen ou jwenn ki enterese w ladann ou vo mye si w pa renmen moun nan ou pa gade moun nan pa kritike moun nan san rezon san yon rezon valab ou gen dwa tankou Gen yon ti dam ki ta mete yon cheve, cheve a vrèman bèl nan tèt li, li bèl men tou senpleman li foul li rele Niki. Yon youtubè Niki. M abòne avè l, li te vin li t ap pale de yon moun ki di l tèt kapèt. M ok, li tèt kapèt ki pwoblèm ki genyen avèk sa l mete nan tèt li a ki ba w pwoblèm? Li pa bay manman l pwoblèm, li pa bay papa l pwoblèm, li pa bay pèsòn moun pwoblèm men poukisa l oblije deranje w? Poukisa moun nan olye w vin tande sa lap di a, olye w vin gade sa lap fè a pou w tire yon bagay de li menm se plis sou kritik la ou vini. Gen de moun ki vin gade w ki abòne avè w se jis pou yo gade w lundi ki rad wap mete a chak grenn videyo, ki rad wap mete a chak grenn videyo, ki ki kout peny ou pran a chak videyo, ki makiyaj ou pran li pa. Li pa nòmal. E pa chak jou pou moun nan ka makiye. E pa chak jou pou moun nan met fo cheve nan tèt li. E chak tan ou vini ou gon fason ou ka ou ka reprezante tèt ou. Ok. E pa chak tan pou moun nan vini pou l mete yon kalite yon bagay sou. Li ka pou l ka mete yon kalite cheve, yon yon kalite e makiyaj. Li pa bezwen tout bagay sa yo. Tou senpleman lè ou vini, ou vini gade moun nan sou YouTube oubyen whatever kote l ye a ki se Facebook depi moun nan son bagay pozitif li pote ba ou son bagay jis prann prann sèvi avèl paske ou pa janm konn demen si Dye vle paske moun pa janm fin konn aprann vreman lè moun nan vin sou YouTube li devan yon kamera se tèt li l fè panse li panse anpil li reflechi anpil pou l fè videyo a e pa annik rete konsa li chita blou li tonbe pale pale li chita l reflechi l reflechi Fòk gen fòk gen pasyans lakay ou pou fè videyo. 1 ou fin fè videyo ou pèdi yon enèji dezyèmman epa lè ou fin fè videyo ou pèdi yon enèji dezyèmman lè ou fini fò ou vin edite videyo yo li pran ou yon lòt tan ankò gede ou ou pap janm ka konprann moun nan gede pafwa gede moun ou kritike Ou vin di yon bagay mal, ou ekri yon bagay mal, ou rann li mal pou yon jounen, ou gen pou wè moun nan gen tèt fè mal, li gen pwoblèm, ou rann moun nan mal pou yon jounen. Gen de moun tou, kankou mwen menm, si ou vin ou kritike m de yon bagay, m gen dwa pa care, m annik jis gade mesaj la, m efase l. Men gen de moun tou, fin ekri mesaj la, ou rann li mal, ou rann li mal, ou rann li pase yon move jounen. Poukisa ou oblije al kritike moun nan poutèt yon cheve l mete nan tèt li ke w pa renmen? Ou gen dwa pa renmen men lè ap jwenn lòt 4 moun, 5 moun ou renmen. Wi, sispann rann moun nan mal alèz, sispann boulvèse lavi moun nan pou yon bagay ke w pa renmen. Ou pa renmen, kite moun nan repo l. Bay moun nan vag. Li pa sèl li menm ki gen, ou ka gade. Ou pa renmen sa moun nan fè a chak li lage yon video premye moun ki pou vin gadel se ou menm epi ou menm ankò kap ap kritike moun nan ou menm ki pral di pawòl ou menm ki pral di vye mo a poukisa an menm tan ou pa renmen l an menm tan tou li son pasyon pou ou li pa bon wap adore moun nan wap admire moun nan epi wap pote vye kritik vin dil vye pawòl vye bagay mwen menm si w wè m ka penyen sa m ka marye koulè sa m gen 3 koulè nan tèt mwen Se a lèd de yo menm mwen m konnen l kòman m tap fè konnen m ka marye koulè sa fè stil la m fèl pou kont mwen m swiv yo m gade yo m aprann mwen fèl konsa tou ou ka aprann ou fèl tou ou wè youtube youtube se kote ou ka aprann penyen ou ka aprann fè makiyaj ou ka konn kote gen de seri de sit ou pat konnen lap montre w yo gen M abiman gede abiman maryaj abiman ou pat konnen youtuber yo moutre w yo kakou lè m pale de youtube se moun kap fè youtube yo m jis pale m jis di youtube men youtuber yo yo ede moun olye wap kritike moun nan si w pa renmen video sa moun nan fè a ou pa wè ou pa tiranye ladan l Wap bezwen al met on kritik, wap bezwen al joure moun nan, ekri l on mesaj pikant ki pou rann moun nan mal. Jis pa gade moun nan, chache on lòt moun ou gade. On lòt kap enterese w. Men kanmenm, moun nan gen on bagay lap pote kanmenm ki bon. Li gen dwa pa pote jodi a, ou pa renmen videyo sa, men ap gen on lòt kap enteresan. Ou konprann? Sispann kritike moun tout tan. Ou pa ka di non, ou aprann li bon pou ou. Yon bagay ki bèl konsa. Lè w ka pran yon bèl ti kout peny sa nan tèt ou. Bèl wi. Li vrèman bèl. M renmen l. Se la m ap mete fen a videyo a. M di nou n ap repwe nan yon lòt videyo ankò. A plis. Bye!